Hey guys kòman nou ye jodia nou vini a yon nouvo video map salye tout nouvo abònem yo tout ansyen abònem yo e moun ki pral abòne kounye a pa bliye like share kòmante sa nou panse de video a jodia nou pral pale de octobre 28 mave konpayonm la Li tap rale nou de tout enfòmasyon ki nou bezwen konnen de vre. Ou bay nou? Ok Zanmi m yo bonswa Kòm Sonara te gentan prezante mwen e l te di nou bonjou deja men m ap redi nou bonjou bonswa e byenvini sou chanèl la Jodi a kòm nou konnen jodi a se 28 oktòb ki on jounen nan peyi nou yo mete apa pou yo selebre jounen kreyòl Men se pa sèlman lè jou a rive pou n ap pale de pwovèb, moun yo jis konsantre sèlman nan pale de pwovèb kreyòl. Jodi a, mwen menm avèk konpayon m ki se Sonala, nou te jije bon pou nou te kapab fè yon ti videyo sou sa, pou nou te kapab pale, pou nou make jounen an. Men etandone nou konnen Tout sa ki ap fèt sou tè a li gon kote nan bib la yo enspire de li e yon pwovèb ke Sonala pral li pou nou ke nou jwenn nan pwovèb chapit 3 vèsè premye a 4.
Konsèy pou jèn. Pitit mwen, pa janm bliye sa mwen montre ou yo. Kenbe tout sa mwen di ou fè yo nan kè ou. Se yo kap fè ou viv lontan. Se yo kap fè ou viv ak kè poze. Se pou ou toujou gen yon sèl pawòl. Mete pawòl mwen yo nan kou ou tankou yon kolye. Kenbe yo nan kè ou pou ou pa janm bliye yo. Si ou fè sa. Bondye pa kontan avè ou. Lèzòm pa lonmen non ou an byen. Amen. Amen. Ok Sonara li pwovèb la pou nou men aprè Sonara fin li pwovèb la mwen gen yon kesyon pou ou Sonara kesyon pam nan etan done Sonara tap pale de konsèy map mandel kisa li panse de sal sofia oubyen kisa l tire oubyen nan sa wap resevri a. Sam panse de sam sot li a li panse sa vle di fòw kenbe tout kòmandman Jezi ki Nazarèt yo nan kè ou pou viv avèk yo si w viv avèk yo ak ou fòlò sa yo fè a wap viv lontan pa gen okenn bagay kap fèt nan lavi w ki mal mechan yo pa pase ak ou pati viv youn ak lòt la. Sa vle di, lè w ap viv avèk yon moun, pa gen okenn pwoblèm, tout bagay yo ap pase an byen, pa gen okenn bagay mal k ap fèt. Ki sa ki yon pwovèb?
Ooh! Yon pwovèb? Èske ou ka reponn mwen? Ou konn egzanp yon pwovèb? Non. M pa konnen. Ok, yon pwovèb, kòm nou te. nan bib la paske tout sa Nou wè ki Sou tè a se nan bib la ke yo tirel e selon entwodiksyon liv pwovèb la li di w konsa yon pwovèb se yon pawòl kout fasil pou chonje ki bay verite tout moun nan sosyete a ka rekonèt pou vrè yon pawòl se yon koze konsekan osinon yon konsèy sou jan yon moun viv youn ak lòt osinon ak Bondye. Men n ap pran l nan lòt sans la, pa egzanp, nan kèk sosyete, yon pwovèb dèfwa se yon se yon sans moral, yon sans moral, epi se yon tradisyon tou, yon jijman yon lòt ka pote. Pa egzanp, lakay nou, Ou gen dwa gen manman w, manman w di konsa han, Sona la, non pou tèl bagay. Li di w non pou tèl bagay, ou menm w ap sòti. Ok, li di konsa, o, e, mache chèche pa janm dòmi san soupe. Sa se youn nan pwovèb ke nou gen nan peyi nou, ke moun yo toujou itilize. E lè yo itilize pwovèb sa nan peyi nou, se pa nan bon sans. pozitif la, yo itilize l nan sans negatif. Nan sans ke si manman w di konsa ke ou mache twòp ou pa tande, enben nan mache chèche a w ap jwenn. E bib li di konsa, mache chèche dòmi, pa janm dòmi san sou. Sa se youn nan pwovèb ke nou gen lakay nou e ki gen yon lòt pwovèb ankò ki mache avè l ke m pa vrèman sonje pwovèb sa ki mache avèk mache chèche pa janm dòmi san soupe. Men ou menm Sonala, ki pwovèb ayisyen ke w konnen? Pwovèb ayisyen m ke m konnen, mwen konnen bat chen an tann mèt li. Oh really? Ap fini video a nou te rive nan kama e kòm Sonala tap di kama l tap chèche men lekòl nou nan peyi nou ban nou kou kreyòl nou kapab konnen lè fini nou pale kreyòl tou se sa ki ban nou aksè avèk plis pwovèb kreyòl mwen menm mwen konn anpil pwovèb. Pi so nan la a, ou ap yon lòt pwovèb ankò? Non, m pa konn lòt pwovèb non. Sèl pwovèb sa m konnen. E ou menm, ki lòt pwovèb ou konnen? M di w sa deja, m konnen anpil pwovèb. Tèlman m konn pwovèb, gen yon pwovèb ke m te ka bay ki ka fè nou ri anpil. Nou bay m. Nan sans mwen te di nou pwovèb yo se tradisyon, se jijman, Dèfwa tou se moral tou gen moun ki itilize yo nan sans moral. Epi pou fè moun ri tou dèfwa gen pwovèb ki verite. Pa egzanp, gen yon pwovèb ki vrèman funny, lè w pran pwovèb sa ki di konsa, Se lè savon fini pou w konn enpòtans pwèl. Nan sans lan, sa vle di, lè sa, sa vle di ou konnen lè ou gen plim oubyen cheve sou nenpòt ti grenn savon ki piti, ou ka pran l ou foubi l foubi l sou li. Epi avèk sa li fè mous epi kounye a menm nan ou jwenn savon pou kapab benyen. Sa se youn nan pwovèb. Men, sa map konseye nou se pa sèlman lè jounen an nou menm ayisyen kap viv nan tout mond lan. Se pa lè 28 oktòb la rive pou nap he! Tèl bagay kreyòl kreyòl non, se pa sèlman pwovèb la ki rezime kreyòl. Paske nou gen anpil kilti lakay nou, nou gen bon manje, nou gen bon solèy, e tout manje nou yo yo òganik ankò, yon bagay ke ou pa jwenn. fasil nan mond la se moun kap viv nan lòt peyi yo aprann pitit nou pale kreyòl paske lèw pale kreyòl ou gen lèw pale plis lang ou gen plis opòtinite e sonala kisa w panse lè yon moun vle pale anpil lang etan done w te dim konsa ou tap try pou pale espanyòl kijan w ye nan espanyòl la ki mo w konnen kisa w ka di. M nan español la. Paske m tande ou pale español. Ou pa menm konn koman yo di dlo an español. M konn kijan yo di dlo. Yo di dlo agua. M gen anpil mo m konn an español. M konn zanmi. M konn amiga, amigo. M konn fi m konn gason. Niña, niño. Oh wow.
Yes. Oh sa se selman ou konnen nan Español, Kisa w, ki konsèy ou t ap pote pou de timoun kòm ou menm nan laj ou ki dèfwa e menm si yo konprann kreyòl ou pale avè yo, yo pa vle pale oubyen tou yo pa vle reponn ou an kreyòl? Kisa w t ap pote pou yo? Sitou genyen ki gen fanmi yo Ayiti. De granma ki pa pale lòt lang etranje ke yo pale yo. Kisa ou menm ou t ap pote pou yo kòm konsèy? Konsèy m ap pote pou yo e fò yo aprann pale kreyòl. Si yo rive yon kote, a yo ale Ayiti, yo ale kay grann yo oubyen granpè yo, yo pa ka tradui, yo pa ka pale kreyòl, granpè yo ak granmè yo p ap konnen anyen. Fò yo ede yo pale kreyòl, si yo gen yon bagay yo pa ka di pou yo tou al. tradui pou yo. Epi ankò, fò nou fò nou aprann anpil lang. Lè nou aprann anpil lang nan, si nou ale youn nan kote yo, nou ka annik pale lang nan paske nou familiar avèk lang nan. Sèl konsèy, sèl ti konsèy sa m te genyen pou nou. E tout sa nou te pote, etandone nou te gen chanèl la sa gen 3 mwa ou 4 mwa nou gen chanèl la, Nou tap mande ke nou pa janm wè nou sou chanèl la e jodi a nou te vle parèt pou nou kapab wè nou sou chanèl la e nap mande nou pa janm bliye peze ti klòch la epi ti bouton ki monte anlè a ki se like lè w ale sou chanèl la an menm tan wap like video an wap kòmante l epi pa bliye peze ti klòch la e se avèk nou menm ki ap ede nou grandi. Lè w peze ti klòch la, w ap wè l fè, kòman l ap fè son nan la? L ap yii, l ap danse. Yep! Ok, lè w peze ti klòch la, son nan la ap di w kòman l ap fè. Apre sa, nou ap toujou la pou nou pote de konsèy pou nou. Chanèl la p ap sèlman sou manje, men si nou wè dèfwa nou pa lage, ke nou pa gen tan, e sitou, m te di nou deja, vwa m pa twò bon, akoz lè n al travay, n ap pote mas. Nou konnen mas sa li kapab bay dè repèkisyon sou lasante nou. Tou sa, Mona toujou la, respekte tout, respekte tout sa otorite yo mande nou, kòm yo mande nou pou nou toujou lave men nou, pa pase men nou nan je nou, pa mete men nan bouch nou, lè nou soti nan lari, toujou kite soulye nou deyò. Epi, pote mask kòm yo mande nou sa. Men nou menm ki asmatik, si nou ap antre yon kote yo mande nou pote mask la, nou ka mete mask la nou rantre apre pou nou retire l. Paske nou konnen lè nou pote mask la twòp, li pa bon pou kò nou. Paske bouch ou pa ka respire menm kote ak nen w. Bouch ou gen yon gaz kabonik l ap degaje ki pa bon pou sistèm respiratwa w. Sa vle di, lè yo mande nou pote mas la, gen moun mwen wè ki nan machin k ap kondui, ki pou kont yo nan machin nan epi mas yo on. Sa vle di, kowona tèlman fè dè repèkisyon sou moun yo, dèfwa nou jis pèdi tèt nou. E pa kòmsi, wi nou pèdi tèt nou, paske nou pa retire mas yo. Se tout konsèy sa m te gen pou nou, e lave men nou ankò epi respekte ijyèn yo paske kowona a toujou la, se pa yon bagay ki pou ap fini paske kowona a prèske gen 1 an depi l ap fè ravaj, m ap mande nou abòne toujou gade videyo nou, fè yon bann sona la ap jwenn a.
Pa bliye like, share, e kòmante sa yo panse de videyo sa yo.